Gen bagay lè w wè yo ki ba w endignasyon. Wi, gen bagay ki lè w wè yo ki ba w endignasyon. Paske imajine w pou yon moun ap fè yon kasting pou w pa pa wont ou pa krent ou mete kasting 2000 pèso. Bon, moun yo k ap vin nan kasting nan ki sa w pral fè pou yo? Ki fòmasyon w pral fè pou yo pou ki ki ki bon. Bon m pa ka konprann bagay sa non. Paske m wè nou pran e casting bay sinema pou pou nou kapab fè pou nou kapab fè pou nou kapab fè kòb nou sou moun ki pa konn anyen. Imajine ou menm ki ap fè casting nan ou pa konn anyen. Hein? Ou pa konnen kisa sa vle di yon casting. Ou pa konnen kijan pou fè yon casting. Ou pa konn konbyen tip de casting ki gen. Ou pa konn poukisa wap fè casting nan, kareman ou fon casting epi ou di konsa pou moun ki vin kap vin ladan pou yo peye 2000 peso. Em wè se chak semèn nou fè bagay sa. Chak semèn. Men sa se Widiana, Widiana fè yonn, yon lè Kalezo fè yonn, kounye a Anpèchman fè yonn. Chak grenn atis ki bezwen fè kòb depi yo razè yo bezwen kòb pou yo manje grenn diri, yo fè casting. Sa pa fèt, sa pa egziste. Nan okenn peyi dan lemond, yo fè kasting pou peye. Ou prale nan kasting nan, yo ap, yo dwe w dlo, yo dwe w kafe, e yo menm konn ba w manje nan kasting yo. Ok? Men se pa ou menm ki peye. Ok? E apre tout sa yo, direktè a, lè w fin prezante talan w, direktè a chwazi w kòm aktè nan fim nan ebyen kisa k rive yo peye yo mete sou li apre yo fin chwazi w men m pa konprann ayisyen ayisyen pa menm konn anyen mande m ki kote l te etidye ke li konnen e sa l ap fè a mwen m konn ap gade yon seri de kasting n ap fè la a m wè se bagay son bann gagòt n ap fè ou kapab konprann sa. nap fon bann gagòt di konsa se casting e gen moun ki peye imajine w lòske w fon casting moun nan peye pou l vin nan casting nan ou dwe mete moun sa a nan fim ke wap fè a paske imajine w ke moun sa a li menm li fin peye kòb li epi li ap chèche li pa janm konnen okenn enfòmasyon sou fim nan ankò paske ok ya li te patisipe nan casting nan li pa pase kòb li a pèdi non non non non sa pa fèt konsa nan okenn peyi sou latè Yo peye casting. Paske casting nan se kote ke wap chèche talan moun nan. Ok. Lòske ou fin jwenn talan moun nan, ou santi ke ou alèz avèk talan sa ke ou jwenn nan, ebyen ou di konsa bon m pral peye moun sa pou l kapab travay pou mwen. Bon sa ka rive ou gen dwa pa peye moun nan. Sa pral depan de ki ki e pwodiksyon w lan. Si pwodiksyon w lan se yon pwodiksyon ki ki ki e gen ba. ba salè ou byen ba presupwesto, presupwesto a sa vle di ke kantite kòb pou pwodiksyon an fè fim nan li pa reponn, ou gen dwa antre an akò ansanm avèk aktè ou byen aktris ke w fin jwenn talan l lan pou kapab di l konsa bon ok pa gen pwoblèm e m chwazi w kòm aktè pou kapab jwe nan fim mwen an men gen yon ti pwoblèm paske pwodiksyon m nan li manke kòb ebyen pwodiksyon m nan e li pap ka peye w pou kapab jwe pou mwen. Men, apre ke fim nan fini, jan piblik lan li menm li resevwa li, nou kapab konnen kòman ke nou kapab peye ou. Men, an atandan ou kapab jwe ansanm avèk nou. Sa son bagay ki trè senp. Yon casting pa gen anyen de tankou pou vin fè kòb ladan. Paske yo pa fè kòb nan casting. Si ou bezwen fè casting ou, ou bezwen fè film ou, ou chèche kòb, ou chèche sponsor, ou chèche fon. Ok, lè w fin ekri film ou, ou prezante li a antrepriz ki konsène pou bay sponsor. Si yo chwazi sponsorize film nan, kounya la ou rele moun nan casting pou yo kapab vini pou wè talan yo pou yo kapab patisipe nan film nan. Se yon bagay trè senp. Se pa sou moun pou vin fè film ou. Yo pa fè film sou moun ki vin nan casting. Moun ki vin nan casting se talan l li vin montre pou kapab aksepte l nan casting nan. Men moun pa, pou kapab aksepte l nan fim nan. Men moun pa fè kòb sou moun nan casting. M poko janm wè sa yon jou nan tout casting ke m patisipe an Repiblik Dominikèn, nan tout fim ke m jwe an Repiblik Dominikèn, m poko janm wè sa yon jou. ke m peye pou casting. Epi map di tout moun ki pral nan casting sa yo bon kisa nou jwenn nan moun sa yo? Kisa nou jwenn nan casting sa yo? Anyen. Kisa yo montre nou? M pa gen pwoblèm yon moun gen dwa ap fè fòmasyon pou aktè. Ou gen dwa fè fòmasyon pou aktè ou mande pou aktè yo peye. Pou moun ki vin nan fòmasyon pou yo peye. Men w pa ka di w ap fè casting. Yon casting pa yon seminè de fòmasyon. Yon casting se yon kote pou ke moun nan kapab demontre talan l, e pou l kapab montre ke li kapab patisipe nan fim ou an. Epi that's it. Si w santi w fache pou sa m voye di la, al etidye. Paske se sèl mwayen pou w kapab konnen sa m ap di la a ke se verite li, se etidye pou w etidye. E lòske w etidye, w ap konnen, paske y ap di w men kisa sa vle di yon casting, men kòman pou w fè yon casting, men kisa w ap chèche nan aktè yo lè w fè yon casting, men kòman sa fèt. Si w santi w fache, al etidye. Sèlman sa m ka voye di w. Lè sa w ap aprann. Ok? E bay serye m santi m tèlman fache bon wè si pwodiksyon w lan se t on pwodiksyon dominiken l te bon mwen m te bloke l. M ta pral m tap sèlman ale nan DGCINE. DGCINE ki se direksyon jeneral de sine ki regilarize sinema an repiblik dominikèn bon mwen m tap bloke l. Maleresman, pwodiksyon lan se pa yon pwodiksyon ki anrejistre. Pwodiksyon lan pa anrejistre, ou pa konnen l okenn kote. Bon, m pa ka fè anyen pou li paske se kòb w ap fè. Se yon machann, se yon machandiz ou gen, w ap vann. W ap fè kòb. E sou moun, sou egare ki pa konn anyen. Se nòmal, sa w fè a, ou fè l, pa gen okenn konsekans. Men si se te an Repiblik Dominikèn ou te fè sa, ou te anrejistre, mwen menm m t ap fè yo bloke l.